Bon. Ak fòm tèt zwazo ki pran nan kou an ou tansyon sa la, pou m ta bliye w Kern? Figi w toujou kapte nan lespri m wi. Encore une fois Kern, sa w vin chèche nan kay isit lan? Encore une fois madame, sauf votre respect, mwen vin travay bò isit la. Se ou menm okontrè m ta mande, kisa w ap fè la a?
Ou pa gen kesyon sa a pou poze m. Isit la se kay mari m. Ok Reponn kesyon an byen pou m pa rele lapolis pou ou. Ou pa gen zen sa nan men w. Ou pa gen zen sa nan men w. Kern
Ou pa konn ak kiyès ou annafè tande.
Oh waww jan wap pran pòz moun de byen wap mache menm pyew paka pile menm yon ti zyew paka kase hein epi se longè zepon sa w te genyen wap mache wap vole mi barbele pou al jwenn ti bredjenn nan lari a wap pran kòb jòj pou al pote bay ou anpi wap vin fè menas ou gon bagay ou bliye wi map raplew sa ankò lèm te fin baw misyon an m te diw te gen de prensip ok une fois ke misyon m fin akonpli ou pa rekonèt mwen. Mwen pa rekonet ou. That's right.
Ah bon. Banm di w yon ti bagay Kerly. Si ke ou panse ou vin la pou banm pwoblèm. Map bwè yon tas kafe anmè ansanm avèw. Se mwen k diw sa.
Mwen pa bwè kafe anmè cheri map met yon ti sucre ladann poum ka bwè pam nan. Antouka mwen diw sa deja. Wap menasem, wap banm presyon, esaw panse si mal di jòj ke wap sòti avèk ti bredjenn sa m wè la kap travay avèk la ke yo rele Johnny. Saw panse? Pa di sa mon chè. Marim fèm konfyans. Ou ka konprann sa? Banm diw sa ma chère. Konfyans pa ka goumen avèk prèv. Ou konn sa m ap di w? M vin travay la. Pa wè m, mwen p ap wè w. Pa wè m, mwen p ap wè w. M konprann se byen wè. Nou antann nou byen la a, sa w wè? Wi, trè byen. Ou wè, gen tan m te di w sa de madanm mwen. Wi, m t ap di l sa vrèman wi. Madanm ou. Nou gentan antann nou. Okontrè, se di m ap di l li ke l sanble avèk yon pwofesè ki te konn fè kou zowoloji pou mwen nan inivèsite. Yo gen menm karaktè. Li pa ta ka madanm mwen? Li pa pa madanm mwen? Ou wè li menm? Wi. Se poutèt sa m pran anpil fanm fò konsa. Sa w di cheri? Epi, lè t afektyez. Ah, trè. Cheri. Cheri.
Trè. Oh wi. Sipèb fanm.
Enben, cheri, m ap vini. Tu vois? Ebyen ok. Reta ak tchoul mwen ti konsa. E se konsa w pral kenbe pitit mwen an tou. Ou pa bezwen okipe w de sa. Ok. Ok cheri map okipe w de sa. Pap gen pwoblèm.
Dakò.
Bon m di w yon ti bagay. Ou wè si ou konnen ou vin la pou w vin bay mari m tripotay sou mwen, wap jwenn ansanm avè m tande. Sak pase bro?
Nou pat tande sa papi tap di an? Wi men.
Wi nou te tande wi. Ban m di w Amanda. Ou pa bezwen fache pou sa. M panse si papa w ka pran yon desizyon konsa, se pou sekirite w. Ou konnen akoz de anviwònman li gen yon pakèt ènmi. Ban m di w yon ti bagay. M pa yon timoun piti ankò. Papi pa ka pran yon desizyon pou l pa mete m okouran de sa lap fè an. Si m dakò map dil wi si m pa dakò map dil non.
Mwen pa kont ou boo. Men banm di w byen, kijan w wè bodyguard la? Misye kosto? Misye byen kanpe? Mwen renmen lè yo konprann gen gwo ponyèt ou konprann, lè nap fè lòbèy pou yo frape m nan tout mi an ou konprann, se sa m renmen mwen menm. Fanm sa pa janm pap pale tenten. Bianca! Oh oh!
Fè pòz sent ou non, wap mouri toufe. Wè medam m kòman santi map toufe la ann ale tande paske m pa ka sipòte kay sa ankò mwen menm.
Où vous allez les filles? Bonsoir ma fille. Bonsoir. Comment va ta maman? Elle va bien grâce à Dieu. Chérie où est-ce que tu vas chérie?
Papi nou pral nan makèt la nou pral achte yon bagay. Waww nap tou profite eseye bodyguard la lap tou al avew li pap al kole sou ou wap fè tout afew vle men lap rete de lwen.
Mèsi papi m pa pral ankò m pa anvi al ankò ok ann ale medam. M te di w deja se tanperaman w se tanperaman w e konsa l fò wap fin pa abitye avek li ou konprann li pral pi bon zanmi w e se konsa sa fèt Ou se profesyonèl, pa vre? Wi, Mesye Jòj, m te di w sa deja, m ap reprann li ankò. J'ai l'habitude des clientes difficiles. M ap jere sa. Antouka, ann kontinye pale sou sistèm sekirite la. Pa de pwoblèm, ou te di m fò m met yon kamera la a, e ou di m fò m met la a, ann al gade padè a kòman sa l ye, e sitou kote ou te pran.